Hello mes amis, koman nou ye? Jodi a m pote yon bèl video pou nou sou chanel la. Si nan moman sa la wap gade video sa, m ap mande ou bay video sa yon like, ba li yon kòmantè, epi nou pral antre nan video a. Ok, epi pataje video a bay yon zanmi ou menm si w ta renmen video a. Ok, bon jodi a sa ke m vin prezante nou se ke mwen se konsiltan Mary Kay. ok mwen se yon konsiltan de bote m ka di sa paske konya mwen fè pati de konpayi a mwen vann pwodwi pou konpayi a e mwen sèvi avèk pwodwi konpayi a sa ke m vin montre nou jodi a se yon kit ki vrèman efikas pou vizaj ok m vin prezante nou l donk si nou renmen l nou ka achte l Paske moun isit konpayi a depi nou vle achte nou mèt kontakte map voye sit lan pou nou epi nap achte sou li ok donk sa ke konpayi sa vann li vann krèm pou vizaj li vann pwodwi skin care pwodwi makiyaj parfum tout bagay li vann bon bagay epi bagay yo efikas ok. Bon, sa ke m vin, pou n pa rete twòp, sa ke m vin prezante nou jodi a, se kit sa. Kit sa a, li genyen 4 bagay ladan l, ok. Nou repwodui an. Sa a se yon kit ki vini avèk 5 bagay ladan l. Ki vini avèk yon jèl pou lave vizaj ou, li vini osi avèk yon idratan pou vizaj ou, epi li vini avèk yon pwotektè pou vizaj ou, epi li vini ak yon lòt pou sèvi nan nwit, ok. Ann ale pou m esplike nou kòman ou ka itilize pwodui sa. Sa a nou wè li anpil. Sa vle di, se yon bagay si w achte l a lafònipòt prèske 6 mwa. Si w pa yon moun ki renmen gaspiye afè w, oke. Lafònipòt 6 mwa. Sa a se yon jèl. Nou wè pwodui a? Nou wè non men sa se non konpayi a. Lafònipòt anpil tan, oke. Donk, li se yon jèl. Li se yon jèl pou lave vizaj. Donk li ta toujou bon si w ka evite lave vizaj ou avèk savon. Li ta toujou bon pou itilize yon jèl konsa pou vizaj ou. Donk li bon anpil pou itilize bagay sa yo nou menm fanm nan vizaj nou. Paske li kenbe vizaj nan swa, wop, epi li kenbe l an sante. Sa la ap ede nou anpil ou menm ki gen akne ki konn gen bouton nan vizaj sa pa fin bon pou akne nèt gen moun ki pou akne egzakteman map fè yon lòt video pou akne a men sa pa pou moun ki gen akne si w gen akne ou gen pil bouton nan vizaj ou se yon lòt map refere w men si vizaj ou pa gen enpèfeksyon li pa gen tankou bouton men sof ke ou bezwen vizaj ou gen yon ton inifòm wap ka itilize sa ok sa son jèl pou lave vizaj ou pou netwaye dezyèm nan se yon krèm se yon krèm sa nou rele krèm nan li se yon idratan ok m pa moutre nou lòt lan m moutre nou sa li se yon idratan pou vizaj lan ou idrate vizaj ou ansanm avèk li li bon anpil si nou fè rechèch de li nap wè pou kisa li bon ok li netwaye vizaj la fè vizaj lan bèl fèl swa li rajeni vizaj ou byen ok apre sa li vini vini yon pwotektè pou vizaj pwotektè sa li pou vizaj sa ke ou ka pran li ou mete li 2 fwa pa jou ou byen yon fwa pa jou sa va depan de konbyen tan wap soti nan jounen tankou pa egzanp mwen menm le maten m leve m konnen m pral travay bonè M al travay, m lave vizaj mwen, m pase krèm nan epi m pase sa ki se twazyèm nan. Li tankou yon ti krèm tou, ou pase li, li swa e li menm ki menm li pwoteje vizaj ou de anpil bagay. Li pwoteje vizaj ou de limyè, de solèy, de tout enpèfeksyon, de tout bagay kòm si ki ka kòm si gate vizaj ou. Li pwoteje vizaj ou de sa. Si w s on fanm, an 2024, ou ta dwe gen sa lakay ou. Si w s on fanm tout bon, Ou ta dwe itilize youn konsa. M gen dwa pa m ak sa, men m ap refiye w sa a paske m konnen li bon. Ok, paske li bon pou mwen, li bon pou yon pakèt lòt moun mwen rekonèt, m panse l ap bon pou ou. Ok, fè chwa de Mary Kay epi w ap wè rezilta nan yon ti moman. Apre sa, sa m gen pou nou se sa. Sa se twazyèm nan. Ok, se twazyèm nan. li vini li menm li vini yon lòt fason de kòman li ok nou wè kòman li li fè tankou yon ti liki yon ti liki transparan li gen anpe ti grenn ladan sa menm se sa nèt nan nwit lè w fin lave vizaj ou avèk jèl lan ki se sa m te montre nou avan an ki se sa ok lè w fin lave vizaj ou avèk sa epi ou pase sa sèlman epi w al dòmi paske sa se pou nan nwit li fèt Li bon anpil ti moun wouch. Reziye nou. Mal li pa chè, li pa anpil ou menm ki etazini si w brezil wap jwenn li, etazini wap jwenn li, tout kote m panse nan mond lan ou ka jwenn li ou sèlman ou jis òdè l. Sof ke m konnen sou amazon ou pap jwenn li achte sof ke ou bezwen yon link Mary Kay yon konsiltan pou achte l oubyen si w al sou google w al sou link Mary Kay lan wap ka achte l. Men ou pap jwenn sa yo sou Amazon paske se yon sèl kote yo vann se sou sit pa yo a. Si w jwenn youn sou Amazon konnen son fake ok, li pa merike paske merike pa vann pyès kote sa yo, sèl nan konpayi merike lan li vann. Ok, se videyo a sa m te pote pou nou. O gon dènye m t ap bliye. Dènye a se sa. Dènye a se sa, sa se pou kontou zye w yo ok. pou kontou yo, sa l yo li fèt pi fen, li fen fen fen fen, pou kontou zye w yo ki, nou menm ki gen kontou zye w nwa, ok, ki nwa, m pa konnen l ap itil ou, l ap bon pou ou anpil. Li vini an ti, li vini konsa, m eseye montre nou l, li vini konsa, ok. Vini konsa. Ya. Yo vreman bon ti moun. Al eseye yo. Al eseye yo. Si ou vle achte fè m konnen. M ap kite link lan anba videyo sa a pou w ka monte sou li al fè òdè pa w la. Achte kit sa a l ap itil ou ok. L ap fè vizaj ou bèl e swa. E l p ap fè w de koulè, l p ap fè w twa koulè, l p ap fè w chanje koulè. Se koulèw li jis ap rafine lap fèl bèl e swa. Mwen te kontan avèk nou jodia nan ti video sa nap wè nan yon lòt video ok mèsi.